Jodi 24 janvye a se yon gran jou pou nou. Pou ki rezon? Paske nou wè, nou asiste, nou patisipe nan yon fòmasyon kote sa k pa t janm egziste deja. E se avèk anpil plezi tou, nou menm ki soti nan tout depatman, nan tout komin yo, Jodi a se yon plezi pou nou, se yon kokennchenn satisfaksyon ke direktwa pati Ayiti an Aksyon an bay nou jodi a, lefètke li ap fè fòma, l ap òganize fòmasyon pou dè kòdonatè depatemanto e kòdonatè komino. Paske nou menm kòm kòdonatè, nou pral gen pou nou retransmèt enfòmasyon sa a bay lòt militan ki pa t gen posiblite pou te vini nan fòmasyon sa a. Kòm nou konnen fòmasyon se yonn nan zam chak aktè politik genyen bezwen pou men ou grandi politikman, pou grandi Alò de fason trè trè trè trè espesyal nou menm nou te remèsye alò kowòdonatè nasyonal pati a ki se Youri Latortue kanbi menm ki te kòmanse ake Ayiti an aksyon e de fason rejyonal e jounen jodi a ki tonbe e tou sou tout teritwa nasyonal peyi a.
Le Parti Nationaliste est un parti qui est prêt à défendre la nation.
Yon pati politik se pa sèlman pran pozisyon. Yon pati politik se pa sèlman pale nan radyo. Yon pati politik se fòme lidè l. Se aprann moun li pwogram li. Ayiti an Aksyon ki se yon pati santris. Nasyonalis, popilè, pwogresis defini liy li e li di chak lidè al bay mesaj la menm jan Bondye te voye douz apot li yo bay mesaj la. M panse aprè fòmasyon sa nou sot pran sou dwa, sou devwa sitwayen anndan kominote yo, m panse fòmasyon sa yo nou pral transmèt yo anndan seksyon kominal yo pou nou pèmèt ke Pati a vanse de lavan paske. Jodi an, nou byen fòme e nou gen anpil bagay nan men nou pou ke n al pale de pati an pi plis ke sa ke nou te gen. E m kapab di nou se plis kon fyète kote ke nou menm pou nou te pase anviwon 3 jou nan Royal de Cameroun pou ke nou menm nou ta pran fòmasyon politik. avèk aaa. Pati an se yon pati nasyonal e jodi an non nou se Ayiti an Aksyon ebyen nou la pou nou fè aksyon serye anndan peyi sa pou ke nou mete peyi nou an valè. Nou se Ayiti an Aksyon. Ayiti an Aksyon p ap peri e fòk nou rive jiska la viktwa final. Kòm slogan Ayiti an Aksyon an di, Nou fèt la a, n ap viv la a e n ap travay pou n chanje la a.
Lidè pati politik sa, lè yo te rete, yo pa janm desann ale jwenn anndan seksyon kominal yo. Mwen panse aa, se youn nan pati de mas ke anpil moun ka fè konfyans paske non sèlman nou gen de kad, Men nou desann anndan seksyon kominal yo pou n pèmèt ke devlòpman an soufle. Nou aprann de AAA, nou aprann de tèt pa nou. Kote nou te gen 2 entèvenan ki te vini fè yon pakèt entèvansyon. Nou menm nan Cap Haïtien nou pral travay aske pou nou kapab kontinye ansanm avèk èv AAA yo. e answit entegre moun nan pati a ansanm avèk yon ideyoloji nouvèl. Alò pou mwen menm, mwen satisfè, paske m konnen, gras avèk seyans de fòmasyon sa, komin mwen an, mwen pral travay pi byen ladan l, avèk tout seksyon kominal yo, nou pral fè yon lòt travay, pou nou ogmante kapasite pwen ke yo ba nou an ki se 3 wòch dife ki se lame, lapolis e lentèlijans, nou pral deplwaye yo pou nou kapab genyen pi piti 300 manb nan chak seksyon san konte blòk yo.
San vou kache, sa fè m emu. Mwen emu di fè ke m gen anpil pase, pakou an politik. Mwen menm di se pou la premyè fwa nan lavi m, mwen benefisye de yon fòmasyon osi avèk yon osi grand anvègu. E se sa k fè m ap toujou, m p ap janm manke, m pa gen mo. Hein m pa gen mo pou m remèsye Senatè Youri Latortue, Madam Meuse e avèk direktwa pati a ki te pran angajman pou yo te fè nou benefisye de fòmasyon sa a ki nou menm an retou pou n al transmèt avèk rès manm ki nan tout kwen peyi Dayiti.
Nan sitiyasyon n ye la a, peyi a mande pou jèn yo, gason tankou jèn fanm yo, fòme tèt yo, konprann sa k rele yon pati politik, konprann kòman yo ka konstwi ansanm pou yo arive e met men nan pat la pou chanje peyi an, pou omwen fè yon efò, fè yon maksimòm defò pou met tèt ansanm pou omwen nou ka itil peyi nou.

Panse avè mwen kòm envite espesyal. Lè n gade yon gran depite tankou Abel Descollines ki se depite Mirbalè. Alò Abel Descollines ki fè yon deklarasyon ki di ke li regrèt nan seyans de fòmasyon an ke li menm li pa t kandida anba gran pati sa a ki se Haïti en action. Evidamman e la nature, peut-être l'histoire a voulu que nous cheminer ensemble.

ki pa anndan pati an e ki reyalize ke pati sa a li menm se yon pati pwogresis, se yon pati k ap fè aksyon serye anndan peyi a, ebyen m kwè nou chak ki se moun k ap viv anndan peyi Dayiti, ann wè kòman ke nou ka rantre kò nou anndan Ayiti an aksyon. M ap di pou tout moun ki la a, politik se menm jan ak yon tren. A chak arè, gen moun k ap desann. Gen moun kap monte. Wi gen kèk grenn moun kap desann. Jodi an a chak fwa ke yon grenn moun desann ebyen gen dimil moun ki monte.
Mèsi anpil a tout kowòdonatè yo, a tout moun ki ede yo, a tout laprès ki te vini, a tout ekip kominikasyon an. N ap di yo kenbe fèm, pa lage. Ayiti an Aksyon ap toujou vanse pou Ayiti kapab chanje. Paske se la a nou fèt,